Se bò isit li te irize. Mdo sa makomè, tankou lè wap maje bò isit fòw kontwole. Ni sa wap di, ni sa wap pale. Èske w tande makomè? Mkonn trè byen sa map fè. Pase makomè, jan wap di bagay yo la makomè. Se nan nan msoti wi.
Mkonnen makomè fòw tande makomè. Jan wap di bagay yo. Se pa pou granmèsi mte vin ak grinbitom nan isit non. Men makomè fò banm.
Kounya la!
Lèm kouche sou do. Pa gen moun non kap vin pran tèt sèkèy humm. Makomè fò banm dyòl an poum pale tou makomè map pale fò kitem pale vrèman makomè m konnen sa ka fèw mal men ou sipoze gen kontwòl pasem tou deja tè bò isit se tè ki glize èske ou tande pase tè bò isit la la ou konnen makomè e latibonit ou wè la latibonit e moun ki pap bay moun anyen pase tout sa ou genyen granmoun yo bòw ti manje men li bouch ou. Fòw kontrole Pase m douza makomè Si w pa pale byen makomè fòw jere sa M douza deja Humm.
Ou pa konn wè monkope Humm. Lè non w pran kou se jò ki kouri djo Makomè makomè m konn tout bagay M konn tout bagay e m konn sa k ap pase w tou Pase yon moun makomè k pèdi yon timoun e pa bagay e pa bagay ki fasil On sèl la wi konpè On sèl la wi. Mwen m fò m douza makomè E pa mwen k pouse ti jennonm nan se mwen k pou ta dou w jan zantray mwen ap dechire. Bay la pa mal pase ti moko bya pa konn anyen avèk moun li pa konn anyen avèk moun sèlman mtou makomè sou pa pran byen makomè ou ka pase bò dèyè pitit ou an ankò pase fò pran byen wi fò konte sa wap di. Gade gade mon konpè ibèt te manmanm ki mouri depi syèk e dè syèk la ki lè ki fè pitanm non bagay lap pase wi.
Mabou men m pa la vò fò tande m mwen m diw sa m doktè bò isit se kote ki glize si w pa fè pridan lè w fon fay la l pap bon pou ou. Mwen menm tou bon konpè kote m soti a se kote moun ba manje yo fwèt wi.
Bon ti kya m pa konprann kya a pap leve la dep maten m wè w chita se men w mete Ou bete nan ti figi an. M poko wè la fi map moute. Gèlè poko sa vle di fè a.
M epa e pa mwen pou di sa non. Sara pou di sa. Men se jèn ti nèg an ye kya. M bon pa konnen si sa konn an afè ansanm avèk bagay sa yo. Se pa mwen.
Men sa vle di menm ou pa ta tou gèlè pa ka boure kya.

Depi avan yè. Men sa w te anvi di m la menm? M gen bagay sa pou m di w men m pa. M bliye. Kounya a pandan m chita la m sonje l fò m di w li. Ou wè mwen menm? M pa gen dwa janm soti e al mache ansanm avèk Sara ankò tande. O! Men poukisa sa w genyen menm ki a?
Sara se wòl bouzen l ap jere. Depi w al soti nan lari ansanm avèk mwen la a, li gade pa l a tout jèn gason.
Fòk ou dele bouch ou, kisa wap di? Non mwen menm m pa mache a bouzen, m pa mache a bouzen. Kisa, kisa ou fè konsa? M pa dakò. O, mwen mache a sa avan yè, sa mete m kanpe, se pa de kanpe m pa fè non. Sa mete m kanpe epi lap regle afè l ansanm avè yon nèg. M wè l kanpe l ap pale, l pale, l pale, l pale, l pale. M ap di Sara, ann ale. Li rete la, l ap pale wi. Sara ou di m la a wi. Men, mwen menm m pa mache bay depi m wè m sot. E pa premye fwa non l ap fè sa. Plizyè fwa l fè sa. Depi w wè m soti ansanm avè l, pale ak tout jenn gason. Kote Sara? Mwen m pa nan bagay sa, m pa mache a bouzen. Kote Sara ye la a? Se wòl bouzen l ap jwe pou l ret nan bouzen l. Gen tan m vin pale w.
Men nòmalman Kiara fè w konprann pase Sarah se jèn ti nègè la li kòmanse ap monte men fòk a kòmanse konprann sa Kiara.
Men mwen gran pa. Bon Sarah sa map tande konsa Sarah.
Kisa gran pa. Antouka met dèyè w la pou vin dim sak genyen an sa m tande a. Bon kisa gran pa.
Apa Kiara di yo anyen avan yè lè nou soti a. Li di m sa fèt plizyè fwa, se jèn, se, se nan kòkòday w al avèk jèn gason an yo, e m la kòm grandèt, pou tout bagay sa k pase la a m pa ka konnen yo. Ohh!
Epa w di, oh m te di m tap di w, m tap di papa m sa.

Lap re mouri ankò. M pap kite pitanm nan gaspiye konsa.
Mwen menm mete pye m nan lakou sa e pi kontan san wont. Mwen menm pa rize wi. Konpè konpè pa rize.
E wi mwen menm m pa nan konpè avèk moun. Pase depi yon moun ou pa avè m konn ou kont mwen wi. Ou kont mwen. Monchè konpè pa rize. M ap tande w. Pou sa m konn fè mwen nan bouk la. Wi, m konn tout bagay. M pa bezwen di m anyen, m pa bezwen tande yo. M pa ka gen, m pa ka gen yon engratitid. M pa bezwen bèl pawòl nan men moun. Si w ap di m yon bagay di li cho. E pa sa ou ka fè m, mwen menm, m korèk avè w. Non konpè.
Se aprè Bondye, aprè lèsen yo. M pa gen pwoblèm.
Se ou menm,

Se paske gran dèt ke m gen ki a di mwen sa gen lè chak yo soti gwo kesyon ti yon ti je moun li di l ap kanpe yo sou chemen li kanpe sa a sou chemen e sa a di mwen ou gen lè rekonèt ti jenòm lan ou gen lè konnen ti jenòm lan men sa a ou la pa Pale konpè, konpè farizyen ki moun nan? Ton farizyen, ou chonje ti eleman jou lè m ta pral nan dlo a, lè m te kwaze w t ap mache avè l la? Wi, se li menm wi, m te kwaze, kounye a li t ap pale ansanm avèk mwen. Ki moun nan yo? Ki moun nan yo? Ou pa di m byen non, nèg 2 pye bwa a? Ti eleman, sa jou lè lè m ta pral nan dlo a. Ok, m konprann, m konprann. Sa wè te di ton farizyen ban w yon minit li t al pale avè m nan. Se li menm, kounye a avan yè. Etan m ta wè lachan bay mwen ansanm avèk Kiara, epi kounye a li kanpe l ap pale ansanm avèk mwen. Kounye a Kiara menm nan vini, m pa konn si se fache l fache, li vin di gran paran m konsa o wi chak lè m soti, se bouzen m al fè. Hum ok, kounye a la tout vye mo sa yo ap repete la. Mwen menm, bout sa k pase m pa ka nan rele w konpè ankò pase mwen menm, Ou kite li fmnt nan ou trayi m map di w sa byen mwen menm se pa bagay pou m te pale avè w kòm ti kòmè a la se moun ki respekte moun mwen m di sa pase respekte ou rele m ou di m m ka rive sa pou mwen menm map di w byen se pa bagay m te fouye djòl mwen ladan l si w wè m fouye djòl mwen ladan l pase m sanwont ou wè m sanwont anpil pa wè m te fouye djòl mwen non men m oblije pase ti kòmè a li menm li gen respè pou mwen antanke grandèt. E map douz atè byen. Depi w tande timoun nan se timoun ki alèz avè w, pase m pa kwè l konn derespekte w. Si ti sè a di yon bagay, mwen menm m pa konnen, pase mwen menm ti jenòm l ap pale de li a se moun ke m rekonèt. Ou ka konnen byen se ti jenòm ki te ban mwen kle bagay pou l achte tè a pou li a. Menm bagay ou pa pale avèm pou li a. Ah ou vle ou vle di yo se e ti jen moun ou ou ou responsable pou li a. E ti jen nonm sa m responsable pou li a. E li k baw responsable tè yo. Pase m wè li menm li te dim li gen je sou li. Mwen m pa konnen si gon lòt moun. Men se misye l te kanpe menm li di l gen je sou ti fòmè sa a, jan lap pale avèm m wèl gen je. Epa li dim nou m wèl gen je sou ti fòmè a. Se li menm menm sa a.
Bon m pa konnen. Wi li menm granpa. Misye son moun ki respectueux menm si w wè ki e sal ki nan tèt li a. Men son moun ki respekte anndanl se pa sa vreman yon moun ki respekte moun se yon moun ki fè tout afèl dwat bon li te pale avèm m pa konnen si ti kòmè a tou ou makomè a nan vye bagay mwen m pa konnen e anplis tou fò ou pale avèk ti kòmè a tou pa tout vye bagay li di sou ou mwen menm m baw konsèy la se si ou vle pran ou vle pranl paske mwen m pa kole poudam avèw paske m te di sa deja depi lè ou te fèm bagay sa mwen menm m pap moute menm bourik avèw ni kabrit ni kochon a de paske ou menm ou trayim mwen m sa m tap di.

Farizyen! Farizyen! Non, non, non, non, non, pa fè m sa. Bon bout dat m voye w lame lò konnen wap voye vini. Non, non, non, Farizyen!
Farizyen! Ou konnen Farizyen? Farizyen ou konnen? Mwen menm, Farizyen ou konnen mwen menm? Nan zòn nan mwen menm map veye frè Jil Farizyen.
Farizyen! Epa sa, pou dat m voye w la, on veye konnen wap vini. Non, Farizyen!
Pandan m lan wout la Farizyen, apèn m wè frè Jil Farizyen k ap pran wout la la Farizyen, gen lè kot fanmi l yo pral anba Farizyen, nou bon Farizyen? Ale ale ale, èske ou serye avèk sa w di a? O Farizyen m ka ba w manti Farizyen? A Farizyen!
Enben, kòm m wè li. Nou paka pran tan soti se la epa la la pase La la pase farizyen An nou pran misye farizyen klè Yo met ou an anbiskad Oh farizyen Degaje nou Oh tann dat map tann jou sa farizyen Ou wè jodi a la
Tèt nwè nap vide mi jade Farizyen Nè bole m jan sa e map vide Non farizyen nou pa fè ze ou menm farizyen Non mwen jèm do nou Oh farizyen Abiw abiw gade kote ou pou ou va yo la mwen menm

Lavi sa a di yon kleren ki lage nèg yo nan eta sa. Kounya gad kot kòb mwen an tonbe wi. Gade leve pye. Epi si w wè sa frè m, w ap bay kòb la. W ap bay kòb la kanmenm. Antouka. Bon somèy. Mwen t poze farezyen. Map vin sou ou.
O o o o Farizyen O Farizyen Leve mouche